Ou ka gen tout pwoblèm avèk Annie Alert, ou ka pa renmen Zile, ou ka gen tout defo ke w bay, men ou pa ka di yo pap mennen. Antretan, nou kapab remake depi kèlke tan la medam mesye gen yon sètèn rivalite ki ap devlope antre Annie Alert e Gracia Delva. Kite m di nou se jiska prezan, bagay la rete nan kad fawouch, li rete nan kad kote. Youn ap voye tito ya sou lòt san ke pa ganyen de grav vreman jiska prezan. Nou kapab di sa ap fèt de fason sèn. A wi, li pa genyen, li pa genyen anyen de movè ladan ni paske jiska prezan tou de pati yo, yo sanse gade limit yo, yo kite l nan kad polemik mizikal e nou wè sa k ap grandi. E Annie Alerte, m santi ke li vize sa depi kèlke tan. Nou sonje deklarasyon ke l te fè, li di li menm. Se pa nan kategori medam yo li vle rete. Li vle, li vize pi wo, hein. Li vle atake de moun tankou, tankou Pipo, Reginald, Cangé, Gazman, Gracia, elatriye. E la a nou kapab wè ke te genyen kèk ti pik ki tap bay bò kote Gazman. Bon, e kòm Disip pa, pa vrèman twò nan batay, Disip pa an aktivite, paske pou lenstan map pale la a gen ti pwoblèm anndan Disip. Men. Katia Delva, pandan ane an toune an Ayiti a la a, e sitou avèk sware danivèsè Mass Konpa kote Annie li menm avèk Benny Zile se te djaz ki te prezan pou akonpanye Mass Konpa. Alò la a, bagay la deklanche. Wè, li kòmanse la a e nou kab remake de tan a ot gen ti frap k ap bay dè de kote, bò kote Mass Konpa e bò kote Annie Radert avèk Zile, gen ti tak k ap bay. M santi bagay la, bagay la kòmanse Kòmanse pran yon bèl pwopòsyon, li pran bèl dimansyon la a, e se enteresan, se pou le byen de la mizik. Men youn nan, youn nan pridans ke mwen menm mwen sitou swete ki fèt, paske nan polemik yo, nan rivalite ki gen yo, anpil fwa yo konn kòmanse sèdeman, wi, men lòske gen. De bagay pèsonèl ki rantre ladan l, li konn gaye, li konn chanje, e la l konn pran yon lòt direksyon kote fanatik yo yo menm yo konn ap oryante l nan yon lòt sans. Kite m di nou, nou, nou, nou sonje rivalite ki sot genyen la antre Annie e duo Bedjine Cadillac la. Men, fanatik dè 2 bò ap frape, tou 2 kan yo ap bay ti frap pa yo la, konprann? Men, Nou kab remake aprè yon nonb de tan silans paske vin gen ti difikilte bò kote duo a yo pa vrèman a l'affiche ou pa gen enterè pou kontinye ap tire la se tankou ou te ka di wap wap tire katouch sou yon anbilans ou konnen sal pote deja se viktim ke li gen ladann ou pa kab kontinye tire katouch sou li pandan ke moun yo menm pa an aktivite Zile pa gen enterè pou ke li kontinye oryante polemik lan vè. Duo a. E yo jwenn yon lòt kote la a, ki se Mass Konpa avèk Gracia Delva, ebyen flèch ap lanse. Men tankou m di l, frajilite ki genyen nan jan de sitiyasyon sila yo, se sitou yon rivalite ki ap fèt antre yon gason e yon fi. La li trè sansib, trè trè sansib pa rapò a sa k ap di, chwa de mo yo, chwa de pwopo ke n ap itilize nan polemik lan. Fòk trè pridan. M espere ke gen sifizamman de matirite dè 2 kote, paske nou konnen Gracia abitye a teren sa anpil, zafè polemik lan, Gracia abitye avè l anpil, m panse ke misye ap kenbe l nan kad polemik pou pa gen anyen pèsonèl ki rantre ladan l, e m panse tou se pral menm kad figi la pou Annie Alerte pou pa gen anyen de pèso ki rantre nan rivalite sa ki ap devlope antre Zile e Mass Koupa. E mwen kwè li li ap bon, li ap bon dè 2 kote. Pase ke Anie Alerte li menm, nou santi li li pa gen pwoblèm avèk sa ditou. Li pa gen pwoblèm ak polemik lan menm. Dayè l pare pou sa, li estime ke djaz li bon ase pou sa. E efektivman djaz li bon. E Gracia tou, c'est un vieux de la vieille, li abitye avèk jan de sitiyasyon sila yo. E pou lenstan, jwenn yon rivalite avèk Zile, vrèman se. En quelque sorte, c'est une bonne chose pou yon formation musicale. Ben oui, yon jazz, yon artiste ki jwenn pou fè polemik e des deux parties aksepte pou fè polemik lan e ou gen Annie Alerte zile anfas ou, vrèman l'ap pote yon plus pou ou, c'est sûr, c'est sûr. L'ap pote quelque chose paske se yon jazz k'ap mennen. Ou ka di sa ou vle, ou ka gen tout pwoblèm avèk Annie Alerte, ou ka pa renmen Zile, ou ka gen tout defo ke w bay, men w pa ka di yo p ap mennen. Sa, il y a pas à sortir de là. Pa gen dout nan sa. Ou pa ka di yo p ap mennen paske yo pwouve l. Se pa pawòl anlè l ye. Sa se yon evidans, tout moun wè l. Zile ap mennen. Pa gen manti nan sa. Zile ap mennen e Zile ap byen mennen. Ou ka toujou gen problème avèk Annie wi, oken problème. Men di l pap mennen an, sa se de la mechanste pure et simple. Alors la, pandan ke yap mennen an, nenpòt moun ki jwenn pou fè polemik la avè yo, lap bon pou ou tou. Se sûr, lap bon pou ou tou. Men, ou kwè jiska prezan, li rete nan kad joke, li te nan kad plezantri, e se yon rivalite ki rete o nivo de mizik. Men atansyon! Si l ta va franchi lòt etap, dayè polemik la li gen pou l franchi lòt etap. Polemik menm se sa l ye. Nou kapab kòmanse li an dousè, men gen yon kote l rive, gen yon kawfou nou pral ladan l, nou pral oblije pase vitès siperyè la. Men e nan pase vitès siperyè a fò atansyon pou n pa konfonn vitès ak presipitasyon paske la a nou kapab kite pis la, nou kapab kite kadr. m kapab di, kòdyal ki te gen ladan l nan, respè a ka mete de kote pou nou antre nan lòt bagay, atansyon. Ok, sitou mwen di nou sa, se yon rivalite ki antre yon fanm e yon gason. Nou konnen tout frajilite ki genyen. pou ke ou pa kite ebyen malè sa li menm li rive. Fòn trè trè prudan sou sa medam mesye. Alò se sa li ye nou menm nap kontinye fè li. Nou nan batay Luckson, nou nan konba Nou nan batay, nou nan konba Nou nan batay Greco, nou nan konba Fast Konpa cheri, nou nan konba.

Li se menm jan avèk DJ yo. Li ka rale nenpòt mizik li vle. Epi, li kanpe, an jan, ou pa ka di l mal fè l. Ok.